E nou pral antame sijè a ki se ovilasyon Kòm mwen te gitan di l deja, sijè a gen plizyè volè. Premyèman, nou pral di ki sa ovilasyon ye, ki lè moun nan kapab ovile, ki sentom moun nan kapab santi, e si yon moun ou pa ta ovile ki sa ke ou kapab santi tou, ki sa ki ka kòz ke ou pa ovile, E kèk bagay tou nou nan tèmine nap di nou kèk bagay ke ou kapab manje kèk fui ke ou ki kapab edew vrèman vre se Dye ki kapab edew premyè se Dye aprè se doktè epi nou kapab nou kapab ba ou kèk konsèy de ki fui ke ou kapab manje ki kapab edew a ovile nou toujou tande yap pale de ovilasyon sitou lakay medam yo.

Ki pral bay rapò avèk ovilasyon an. Si pa gen ekspilsyon sa a, ou pap ka ovile. E si ou pa ovile, ou pap ka fè timoun paske si yon fi pa ovile, li pap ka ansent. Chans pou li ansent lan se zewo pousan. Se poutèt sa, li vrèman enpòtan pou yon moun kapab ovile. E si w pa ta ovile, ou sipoze al wè yon jinekològ pou w al fè de tchèkòp pou wè kisa ki lakoz ke ou pa ka ovile. Sou konbyen tan yon fi kapab ovile avan règ li, avan pwochen règ li? Si, ou sipoze konnen sik ou dabò. Èske ou gen sik 28 jou? Ou di mwens èske ou gen sik 30 jou? Paske sa vrèman enpòtan, se pa rapò a la ou pwal konnen ki lè ke ou ovile. Pa egzanp, si m gen sik 28 jou, Li ou ta sipoze ovile katòzyèm jou a. Èske ou kapab? Wi ou kapab. Èske ou ka pa kap? Èske ou ka pa ovile tou? Wi ou ka pa ovile. Katòzyèm jou a ou sipoze ovile si ou gen sik 28 jou. Si ou gen sik 30 jou, Ou kapab ovile sèzyèm jou a. Wi Junior se kreyòl ke map pale, ou pa bezwen fatige w, map rive nan kote, tout kontèks yo m gen pou m rive la, ou mèt poze w, map rive tout ladan l. E Nap tann kesyon, aprè madam nan fin pale nap tann tout kesyon. E kat m te nan sik 30 jou. Si w genyen sik 30 jou, e pwobableman w ap ovile sezyèm jou a. Èske sa ka rive sezyèm jou a rive ou pa ovile? Wi, sa ka rive. Èske yo ka ovile avan? Wi, ou kapab. Men, dapre etid ki sòti, plis chans pou moun nan ovile nan sik 30 jou, se sèzyèm jou, 28 jou, se katriyèm, katòzyèm jou, de suit an suit. Ki sa ki ka koz yon fi li ka rate, pa egzanp, si m gen sik 26 jou, M ka pa ovile katòzyèm jou a. Anpil strès kapab fè sa. Kapab rive katòzyèm jou an ou pa ovile. Sa pral depan de kisa ou manje nan moman an. Li kapab fè w pa ovile. Mèsi Chilove. E li kapab fè w pa ovile. La! Kilè w pral konnen si w bezwen fè timoun Kilè w pral konnen w ap ovile pou w antre nan relasyon sa nou rele sèks la E m pa konnen si gen timoun ki mwens de 13 an 14 an anba cho a Men depi yon moun ou fòme depi ou poko genyen depi ou fòme kit ou potko gen 18 an ou kapab tande tout sa kem pral di yo paske depi yon moun ou fòme sa kem pral di yo li bon pou kit ou te gen 10 an ou te gen 11 an ou te gen 12 an ou kapab asistel paske lap vrèman enpòtan pou ou depi ou fòme. E Moun ki gen kesyon yo map fin deba sijè a m swete nou kenbe kesyon yo silteplè m te bliye m pa di sa m swete nou kenbe kesyon yo mwen silteplè aprè na poze yo paske m pa vle antisipe nan sa ke map di an. Mwen te nan kisa? Pou retounen, e mwen te nan kilè moun nan kapab konnen ke lè li pral nan relasyon seksyèl, si pa egzanp moun nan ta bezwen fè timoun, paske se nan moman ovilasyon an moun nan kapab ansent. Si, m di sa deja, si ou pa ovile, ou pap ansent. E si ou bezwen ou ansent, fòk ou konnen ki moman ki plis enpòtan pou rantre nan relasyon seksyèl. Sa nou rele sèks la. Kòm Junior di m pale kreyòl, sa nou rele fè bagay la.
Fòk ou konnen ki lè pou w rantre nan relasyon seksyèl jis pou w kapab ansent si Dye vle ba w yon timoun nan moman sa. Paske ou ka ovile epi sa ka vle di se pat moman sa Bondye te prepare pou poul te baw timoun. Paske nou pa janm konnen gen de bagay ke nou pa ka abitye ansanm avèk yo se sèl Dye ki ka bay definisyon yo ki ka eksplike yo. E premyèman sentom wap santi lè ke ou pral ovile a Sentom ke mwen pral site la yo, li pa yon obligasyon pou w santi tout sentom yo. Paske kò tout moun pa devlope menm jan. Omòn tout moun pa devlope, ou pa, yo pa devlope menm jan. Sa ka rive ou, sa son kòm pral pou Adran Tòsè, talè map ba w eksplikasyon. E, sa ka rive ou santi yonn nan sentom ke m pral site yo, sa ka rive ou santi de nan yo, sa ka rive tou, ou santi plizyè. Li pa fòcheman se tout nèt ke ou pral santi, si ou pa santi yo, ou ap di konsa ke, e, m pa ovile. Non. Premye sentòm yon fi kapab santi lè li pral ovile, li kapab wè tete li anfle. Sa yo rele tete gonfle a, ka wè tete l plen. Li kapab wè tete li plen, se 14 jou, e m ap pale de sik 28 jou, avan règ moun nan. Men, sa ke mwen pral di an, fòk règ ou regilyè. Si règ ou pa regilyè, l ap difisil pou w kapab konnen l. Si règ ou pa regilyè, avan m di sa m pral di an, ki sa ou kapab, ki sa ou kapab fè? W ap nèke pran, pa egzanp, si ou te gen règ ou jodi an se 19, 19 jiyè ou gen règ ou gen jou règ ou vini epi nan mwa dout yon jou avan ou genyen règ ou nan mwa kap vini an ou pwal mwen si pa 14 epi lè sa ou pwal wè ki sik ke ou genyen lè sa ou kapab pral kontwole kilè ke ou pral ovile. Si ou pa, si se pa nan youn nan sa pa egzanp ou pa konn kilè ou regilyè, ou pa konn lè règ ou vini, jodi a l vin 19, mwa k ap vini li vin 7, mwa k ap vini, ou pa kapab. Sèlman w ap ko, pa pou w kapab konnen, w ap kontwole de premye jou règ ou te vini an, epi Yon jou avan pwochèn règ ou an, kounye a ou pwal mwens ki pa 14 epi lè sa a ou pwal konnen ki stik kew genyen apati de la kew pwal kontwole ki lè ke ou ka ovile. Kisa li ye? Sentom nan mwen retounen nan sentom nan, ou wap moun nan premye sentom nan moun nan ka santi tete li gonfle sa yo rele tete moun nan plen sa se yon sentom Nan moman an, moun nan ka remake ke li pral li nan moman ovilasyon l. Dezyèm sentom yon moun ka genyen, e moun nan ap moun nan te ka anvi fè sèks sèt, men moun nan ap vin plis eksite avèk fè sèks, avèk fè sèks, anvi moun nan pral plis sou moun nan moman ke li pral ovile a. Gen anpil moun ki konn diferanse pa egzanp, lè yon moun konn anvi fè sèks anpil moun nan konn di a e règ li li pral genyen. Anpil moun ki pa konn yo panse se paske kèk jou avan règ la moun nan gen moun nan anvi fè sèks. Se pa règ lan, se moman sa ou nan ovilasyon w avan règ lan vini an ou nan moman ovilasyon depi w wè e ou anvi fè sèks anpil nan moman sa. Twazyèm sentom yon moun kapab santi lè li pral ovile, gen yon bagay ki rele glè sèvikal. Glè sèvikal lan kisa ke li ye? E pa egzanp lè w pran yon ze, yon ze ki kri ou kase ze an, Epi ou wè glè ki nan li a, ou wè jaune nan ap bay nan mitan li, epi glè sa, moun nan ka dekouvri gl, moun nan ka wè sa se pas, pa egzanp, se pandan l gentan l al pipi, ou di mwen se pandan l gentan l ap fè twalèt li, e gen moun li on ti jan bay anpil sou moun nan, moun nan ka santi sa, glè sa.